Men nou konnen game nan gen anpil rat ladan ou wè sa map diw la anpil snitch. Kiyès ou te fè mizik sa menm? Yo m te fè mizik sa menn ak yon nèg yo rele Djo Vòlè menn. Djo Bòlè, Djo Bòlè.
Djo Vòlè.
Sak pase ansanm avèk, sak pase ansanm avèk Deplòg? Wè nèg sa yo yap vann respè pou 100 dola. Nèg sa yo papa, nèg sa yo pa gen tanperaman gason, nèg sa yo gen tanperaman masisi menn. Misye, misye, misye konn si pat gen, pat gen plan kolabo avèm vre, misye te gen plan.

M pral fè yon ti mal ansanm avè yo. M gen sou bò dwat mwen yon moun nou konnen trè byen deja ki te la nan yon entèvyou sou pwogram Mami Toy fè sa, ki se G-Kalash, sa ka fèt, sa ka fèt, byenveni G-Kalash. Grrrppp Yo nou konn sa le deja G-Kalash nan kay la avèk nou Drama Let's grrrp Yo nou pral fè anpil koze, anpil pawòl pral pale, gen gen. Yeah epitou sou bò goch mwen m gen avèk mwen yon lòt atis m panse ke m poko prezante sou platfòm nan. Yeah yeah yeah yeah bon deja Haitian TV show nap salye tout moun ki branche yo ti Marco promo nou konnen atis sa kiyès se deja Wilwens new team Wilwens yeah Wilwens epi ok nou gen avèk nou yon lòt atis ankò kite la e nou te fè yon entèvyou pou misye si w poko gade entèvyou an byen konplèt ou ka fon al gadel nou gen avèk nou Dave Dave talk bigo nèg peyanm nèg okap wi. Geng geng geng geng ou konn sal ye deja Dave talk bigo lari a. Yeah mesye nou bay fon ti pale mesye pase m panse ke dènye fwa nou te vin la m wè m wè team nan te yon lòt fason e men jounen jodi a m wè kòmsi team nan vin gon lòt fòma nou bay fon ti pale sou sa epitou sou plizyè rimè m tande bon m pa konnen nou pa eseye klè estrikti a fak Tout ak faktyalite. E nou gen ti Marco Promo tou ki dèyè kontwòl la jodi a e ki vin ak nèg yo la. Pale m de, dènye fwa m te vini an mesye m sonje ke nou te gen yon gwoup ki te rele OSMG, pa vre? Yeah, m pa konn bagay sa non. E ok, ok, pale m, pale m, pale m de team nou fenk genyen jounen jodi a, ki se yon team ke m byen si ki fèt pa nou 4. Pa vre? Yow yow a vle di son bagay kon ti shit tout moun konnen sal ye deja no drama gang ou pa konprann non se la will yo ye la lari yo ye wè sa map diw la nèg ki og yo ou pa konprann non Ok. a vle di poum diw m son gang ou pa konprann non m pa bezwen vini la m vin derespèkte w frèm ou pa konprann non Dje Yeah. a vle di m son gang a vle di m respèkte tout moun ou pa konprann Sa non se non team nou genyen an. yeah no drama a vle di no fake ou pa konprann non Konbyen no moun ki gen snitch konbyen moun ki gen nan team sa? yow Jiska prezan la a vle di no drama camp ak 3 atis on manadjè bout tonton an an konn non epi map big up ti atis zili tout nèg okap anm yo waldec geng geng. Ti Marco promo mèt zombi sa ap fon travay DJ Khaled nan game nan wè sam di la yo vye misye k reyini atis pase m patap la wè sam di w la men tap gen no drama men djkalash patap la men komsi Pliske misye kòmsi ap fon lòt bagay, wè sam di w la, misye reyini kòmsi 2 seri atis, kòmsi ki met tèt yo ansanm menm lè nèg yo pat kòmsi akò, kòmsi li vin fè yo kòmsi akò, epi menn pou nou frape pou nou fon lòt bagay, pa bliye No Drama epi G-Kalash tou kòmsi stil toujou ap frape tou, wè sam di w la. Ok ou toujou ap frape endividyèl men ou fè pati gwoup la. Yeah No Drama a banm di w No Drama a konn ti son mouvman yo ou pa konprann non. On mouvman ya vle di nou chak ki la nou gen karyè pèsonèl nou tou. Men lè nou reyini m pap ba w manti e misil nou fè. Gè. Pa gen pousik ka bare nou frè m. Ou wè sa map di w la wi papa. Bay ba yo e talan ou e epi shit bon espirasyon ou pa konprann non. Wè pou m ajoute menm jan yo konn di men anpil chay pa lou. Nou menm son travay nap fè deja. Djikalash gen moun ki konnen l sou sa deja son travay lap fè. Mwen menm son nèg m pa di map evolye deja map fè on ti travay deja an Frans map viv an Frans Son travay nap fè deja sim la Gcallash la Dave Tog la Timaco la Yeah pase Sa vle di nap plis ka fon travay lè nou kolektif. Lè nou kole ansanm. Anvan mande pi fon pase m te presente misye m te presente misye nèg sak nèg sa yo gon video men ou menm an patikilyèman m pa kwè moun sou platfòm nan trè konnen w byen pale nou enpe de ou menm karyè mizikal ou kote w soti nèg kote w ye Ayiti. M se Wilwens New Team sak fè m toujou gen New Team nan non m paske m evolye nan yon gwoup ki se New Team m soti blòk kafou. Kafou ok. Mwen kounya map evolye an frans la kounya map evolye an frans men kounya e no drama kap fè moun konnenm nan santiago a ti mako promo e yo poko fin konnen non yo nap parèt avè di yo gen pou konnen l pou yo wè tout bagay sa kap fèt yo. Ok nou gen de projè nou gen de projè an wout ou byen kijan sa pati pou nou. Projè si se pou projè nou pa kòm ou di de projè e sak fèm manke manke al fon fot de projè vrèman jan w di an nou gen de projè an wout pase Jan nap di a chak jou n still ap travay nou pa janm bay vag pase pou nou sa son travay apa kòm deka di sa andeyò de lòt travay nou ka genyen pou ekonomik ou ot men sa son travay li ye pou nou wè sam di w pase se pasyon nou se sa nou renmen se sa n abitye fè donk vwala si se pou travay gen plizyè travay ki la menm si w wè li poko rive sou fan yo li poko rive sou pèp la Men yo la yo nan men nou nap fon jan poun byen sòti pou fan yo byen wè pou travay la ka sòti trè pwòp. Trè pwòp vwala. E mpa vle twò rete sou sa non mesye men mgon ptè mpase ke li nesesè poum touchel la pase ke dènye fwa e Dave te vin la Dave te anonsem yon nouvo mizik kel te gen nan wout e ke tit la sete No Drama pa vre ki pat janm soti ou ka pale nou enpe de sa man sak pase avèk pwojè sa pase ou te di wap voyel pou mwen bagay ou te trè emosyonan A la fen mwen mizik la pa janm soti sak pase. Yo sak pase a sa w konnen menn ou konnen game nan gen anpil rat ladan ou wè sa map di w la anpil snitch. Nèg yo renmen game wi men yo konn si yo renmen game pèsonèl konn si menm jan konn si moun yo pran industrie a ou pa konprann non pou yon lòt monte fò ta gen youn ki mouri a vle di nèg yo menm se konsa yo renmen game yo gen kòb nan pòch yo yo pa gen talan non men yo anvi fè game konn si yo anvi fè game nan konn si yo anvi pran sak nan tèt ou la ou menm nan Pou yo fè gèm pa yo. Yeah, pou yo fè gèm pa yo. Konn si, a vle di yo menm yo anvi parèt, men ou menm konn si chet ki pa nou k ap pataje yon ide avèk nèg la, k ap pataje yon pwojè avèk nèg la, li menm, malgre li sou pwojè a avè w, ou pa konprann non, li ta renmen konn si chet. Konn si li pa p ba w espas pou w pase vre menn. Pase mizik sa, m sonje avèk kiyès ou te fè mizik sa menm? Yo, m te fè mizik sa menn ak yon nèg yo rele Djo Vòlè menn. Djo vòlè, djo vòlè. Djo vòlè. Men sak pase menn pase a la fen m pa. Yo sak pase men sak gen menn. A vle di m tap fonksyone ak misye menn. Misye te gentan di m shit yo Dave ou son ti jèn ki gen anpil talan lakay ou bay e ekip mwen ap bezwen yon nèg tankou w so map siyon w bagay sa yo Nap siye w nan Lebèl la bay pou nou frape. Men pwojè No Drama a son pwojè k te gentan fèt deja, avle di m bòt kò te rankontre Djo, m bòt kò te konn pale avè l, men te jis rete m on vès pou m te mete. Yo, ou konnen Ti Mako son nèg ki toujou gen espri, konn si on espri pozitif lakay li. Misye di, Yow Dave, yow m renmen pwojè sa a anpil wi frè m, m pa ta renmen li pa san gagòt, paske ou son underground nan Santiago a, e konn si Mako, Mako, Mako, kèk bagay toujou, avle di shit, yeah, m ap, m ap. Map map kolo ak yon moun konn si pou fè pwojè ak misye konn si pou pwojè a rive pi lwen paske vibe la trè entènasyonal ou pa konprann non epi yo m te wè konn si son pi bèl ide konn si makout te banm menn ou pa konprann non konn si m te wè konn si yo sa ap ede m anpil tou mwen menm a vle di m te byen kontan ide yo ou pa konprann non frè m men vin rive yon moman menn konn si bagay yo vin trè egzajere ou pa konprann non m vin ap wè sak real sak fake. Ou pa konprann non. Kote Kmène konn si m pa konn si se tèt frè a ou pa konprann non ki kòmanse ap gwo ki kòmanse ap gwo oubyen si se kè l ou pa konprann non kote ke konn si misye vin menm rive moman konn si konn si vin di yo Dave sa k gen vann mwen mizik la ou pa konprann non yeah mizik ou te ou te ofri misye konn si pou m mete l sou li a yeah pral mande w pou l achte pou l achte konn si pou li pèsonèl a li menm sèl yow jiskaprezan konn si mwen se pa yon bagay konn si m te janm di Konn si map fè menn fann enspirasyon m paske mwen papa m son ti jèn konn si menn sa sa map fè a se pote yo pote y banm m pa ka m pa ka vin vann li paske mwen yo pa vann mwen l ou pa konprann non. Men alafen alafen sak pask eske w pat gen eske w pat gen eske mizik la pwojè pa nan menw li te ye. Yow pwojè a banm di w pwojè a misye k te envesti ladan apa de ti mako k te bèy konn si fòs li a vle di misye misye misye misye Te telman yo ok m annik mete misye sou projèm nan m pa te di misye yo fè video anyen konn si manadjèm te temwen tou ou pa konprann non ti makou a vle di shit men genlè tèt misye cho nan menm nwit lan nou fin mete vwa a demen maten m annik resevwa apèl yo Dave bagay ki sesi ki sela yow n apre shoot video ou pa konprann non konn si m poko m poko janm tcheke toujou a an apre makou vin rele m yow Dave ou mèt fè sa pou mwen wi bagay E shoot video a nap fon jan pou nou wè konn si nap fè projè a tou non kolabo konn si pap feat ankò lap an kolabo lap konn si no drama e defthug ix feli kè ou pa konprann non a vle di shit ok m wè konn si son bèl bagay m te m te m te asèpte frape toujou ou pa konprann non m te asèpte. pwopozisyon sa yo men. Men a la fen a la fen eske ou panse eske ou panse pwojè ap toujou soti malgre pa egzanp ok pwojè a se pou ou ye men asèlman la li nan men misye pase misye gen gen pwodwi an men sak pase pou sa li pa janm soti eske misye ou poko ba misye otorizasyon pou l mete deyò oubyen sak pase eske misye di w yon bagay lap tande ou yon pèmi lap tande ou pou l met mizik la deyò. Yo. Atata fè son bèl mizik dèyè mwen mte tann m pa konnen si se Makou ki te fè yon preview pou mwen mte tann yon ti ou byen se ou menm ki te fè yon ti preview pou mwen sou Instagram. Yeah non yeah bèy sa bèy sa epa konn si voye sèlman non bagay sa son bagay ki te kraze rezo a menn yo sa w konnen k pase frèm misye misye misye konn si pat gen pat gen plan kolabore avèm vre misye te gen plan itilize m frè Itilize tankou w. wè misye nan lè bagay yo vin egzajere frè konn si pandan misye konn si ap jere bagay pal Konsi menn misye konsi menn misye anvi konsi pandan se Marco ki fèm rekonèt misye misye anvi konsi menn poum pa fòk ak Marco poum fòk avèl menn wa konprann non kounya mwen menm mdi yeah yeah yeah menn se Marco konsi kap fè bagay yo pou mwen mwen menm ou pa konprann non mson ti jèn ki gon talan se vre ki vo dyaman ou pa konprann non men jiska prezan A vle di mwen menm m pa gen pou m makiye talan an pou m pou m fè ou bèy dyaman pou li w pa konprann non menn. A vle di se Marco k ap jere tout bagay, plis ankò si Marco fè m rekonèt ou pa konprann non, m fin trayi Marco pou ou menn. A vle di ou menm ou p ap gen m okenn konfyans ni okenn respè paske w ap panse m ap trayi yon lòt nèg state. Pou byen rapid men ou pa konprann non a vle di m pa asèpte jere game sa ak misye yo epi misye li menm li tou chwazi fè m abi ou pa konprann non menm lòt mizik m te gen ki te ki te gentan nan studio men anpalan de studio kot Gaby boy la ou pa konprann non. Wi anpalan de sa pandan w mansyon sa E sak pase avèk Gaby boo eske w gen detay sou sa pase dènye fwa misye misye te fè pati team nou. M pa konn nèg sa yo non men yo sa m di w non m pa gen okenn detay sou nèg sa yo paske men nou pa vin fè pwomosyon pou okenn nèg la. Poum met yon fen nan sa pou aswè a la wè sa map diw la vle di nenpòt nèg ou wè k pa bon kontan nou sè key pa will nèg sa son rat li ye li vin ap avanse devan an palan de nèg nou konnen nou te gen deja ki se depi yon nèg pa bò kote nou depi yon nèg pa bò kote nou kelkeswa nèg li te a depi w wèl pa la

Ou an ron non vann respè pou 50 dola. Apa nèg sa yo pa gen tanperaman gason nèg sa yo gen tanperaman masisi menn ou an ron non menn epi ann frape ann frape frè a menn paske menn nou pa ka fokis sou fake sa yo ou an ron non menn. An palan de sa m swete nèg yo komsi paske nèg yo konnen yo Gaby se patnè m men m pa konn nèg la fen e byen men alafen nou an kominikasyon e Jobolè ankò se yon nèg ki te pale avè m sou Instagram dènye fwa li te gen pou l pase la bon etan paske li te panse se kapital m te ye li pa t gen tan

Ok. E kan m te ka di sa, pou w fè mizik deja fò w eklere tèt la, fò w eklere sèvo a, fò w eklere tout epi pou w ka gen plis, pou w ka plis pwofesyonèl nan sa w ap fè a. Vwala, pou w konn sa w ap di w.
Tankou mwen menm jan m di a depi lontan m ap frape, m te toujou ap chèche yon direksyon, chèche yon liy pou moun yo ka wè mesaj nou vle pase yo. Pase gen yon pakèt mesaj pozitif, tandot mesaj pou moun yo tchip gen yon pakèt n ap pase fò moun yo wè l. Men bon chans, bon chans depi lè m t ap fè sa yo, Pat janm gen je sou mwen. Gade kounya ou konnen m la gras a kiyès? Non, gras a pou mizik la. Menm map di anvan ti Marco Promo e li menm kap fè travay yo e misye k pran m sot depi an Frans, an Frans m sòti m vin la. E konbyen tan, konbyen tan ou gen an Frans? Frans, e map viv an Frans depi an jen, jen kap vin la ap fè m gen 1 an an Frans. Ap fè w 1 an. Wè. Ok men ou vwayaje souvan isit la pou koze mizik, bagay sa yo? M vin isi a pou premye fwa nòmalman. M kite Ayiti tou, m pap viv Ayiti ankò e Ayiti m fèt, Ayiti map viv. M kite Ayiti tou depi an 2020 nòmalman. E men kote ou te ye diran tan sa ou te ye? M te Guyane Française avèk manman m. Ah ok ok.
Aprè sa m ba Guyane ankò epi an jen m next epi an France epi kan m te ka di sa sa k fè m te plis fè pwojè yo paske menm depi anvan m te toujou gen espri mizikal lan m te toujou depi lè m an Guyane m di oh m anvi fè mizik m anvi fè yon pakèt bèl bagay nan mizik men gen direksyon ou k pa jwenn gen bagay nou pa ka fè ou wè sa m di w lan Sak fèm te m kite manmanm pifò fanmim an Guyane map viv Paris m pap viv avèk manmanm ankenn moun map viv sèl sèlman avèk kopin mwen konprann sam diw manmanm m pap viv a moun sa yo sa vle di jis pou mizik m diw banm deplase petèt map fè bagay yo pi klè ka gen pi bèl video pi bèl kolaborasyon pi bèl bagay epi boom nan kolaborasyon konsa boom men Timaco epi men Timaco men kotem ye kounya travay yo ap plis fèt kounya. Ou di depi ou piti wap fè mizik men depi kilè ou kòmanse fè mizik pwofesyonèlman sa vle di ou pran sa o serye? Pwofesyonèlman wè o serye se te depi a New Team Depi ane ti m sa se te depi nan ane 2000 m ka di 2000 2000 2009 2010 nòmalman baz. Paske depi ane ti m depi m piti konsa m ap frape nèg yo te toujou pi gran nan mitan m men mwen k te toujou pi piti men m te toujou a nèg yo n ap frape fèt menm si nèg yo pral jwe pwogram m pa ka man m pa vle m sòti met vin met may devan man m kite m sa ale pase Gon vibe nèg yo te toujou renmen nan mwen e mwen k pi piti e mwen k pral di pawòl ki pi dwòl yo moun yo ap toujou renmen m ou wè sa m di w nèg yo gran ou sot yon youn klif wè nèg yo nèg yo gran moun gen dwa pa fokis men m konnen m piti yo pral di eey sa piti sa ap fè la y ap kouri sou sa e vibe sa k fè nèg yo te toujou konn renmen new team nan mitan yo aprè new team tou te gen gwoup gran yo bò lakay yo toujou ban nou respè paske yo te wè travay n ap fè a pozitif nou gen kote n vle rive. Men èske w gen mizik deja dè pwojè ki sòti endividyèlman pou kò w? Nòmalman m gen mizik deja pou kò m gen plizyè mizik sou chanèl mwen an m gen videyo m fè an frans anvan m vini nan. An fransè mizik sa yo ou an kreyòl? Non, an kreyòl, an kreyòl.
M pa, m pa deside switch nan lang. Sa vle di m toujou, m ka toujou fè kèk mizik an fransè paske kominote fransè yo konn kòman l ye deja. Men m pa deside switch. Si tankou an Frans m fè yon it an Frans nan yon mizik fransè, menm moun k ap tande l yo ap toujou di sa s on ayisyen ye, mizik li yo an kreyòl li, li genlè fè yon grenn mizik an fransè. Pase fò yo ka ban m respè nan kreyòl la tou. Men èske ou konnen gen atis ke se fè sa epi yo jwenn rezilta epi yo tou bay yo tou kontinye lin nan? Sa vle di nan ou ka ou ka fè yon mizik an fransè ou jwenn rezilta ladan epi ou tou rete nan kominote fransè Wè m dakò gen atis ki fè sa men mwen m pa gen konsepsyon sa Sa se lojik paske mwen yo depi anvan m te toujou di si m ap fè mizik fò m ka vann vann kominote pa m nan Gen moun ki gen dwa vann li lòt nèg k ap fè konpa yo vann li Lè m an Frans yo konpa yo menm jan mizik afriken yo ap frape konpa yo bay li gen enpòtans Poukisa mizik pa m nan l pa ka gen enpòtans sa? Ok tip de mizik ou fè ki jan li rele drill ou fè tou menm? Mwen m fè tout. Deja m son, m te ka di m son moun. Ou son polivalan. Mizik m ap fè, m son polivalan, m son melomàn, m tande tout stil, m fè tout stil. Fè sa m di tout. Men kounya m ka di sou chanèl mwen an mizik m genyen la dènye tan yo konnen ou sipoze avèk le tan. Fè sa m di ou, dènye tan sa yo ou ka plis jwenn drill, m gen lòt mizik tou k sou chanèl mwen k pa drill. Menm si se drill, w ap jwenn sosyal tou an menm tan. M gen drill ki sosyal, m gon vodou drill, m gon drill ki se nou pale twòp, nou pale twòp kòmsi avèk leta yo, bla bla bla bla. Konsa m gen, m plen bagay, kòm m te ka di sa. Pou nou pale twòp la gon vès mrenmen anpil nan nou pale twòp la kote map di yo vle touyen pandan n se jèn genlè epou n pa rive nan laj yo anban yon bon reyalite frè m wap wè se nou kap li tout paj yo e m gen raj yo pou sa m wè jèn ka fè se nou k mèt latè yo son bann watè franchman yo son bann gratè bann aryennafè dirijan sachè di n sanwont nap fè pleyonas paske n vizite lòt peyi Byen kontan n pap ka fè odas lè Ayiti sispann peri A tout moman pye bwa fè gras ou menm pou vin sispann keri yo Nou malad yo pa menm bann remèd men yap di fò n geri Sa se sou nou pale twòp la li sou chanèl mwen an Wilwens New Team nap jwenn li gen plizyè mizik nap jwenn li Good vibe map envite moun yo al baw sipò a paske se konsa menn dèfwa gen anpil nèg ki gen bon vibe malerezman kominote pa nou an kòmsi fò w lit anpil menn pou w sòti menn Èske w gen featuring sou chanèl ou an? Sou chanèl mwen an m poko gen featuring non m poko gen featuring Featuring ki gen pou gen sou chanèl mwen an Se ap a otan No Drama pap sou chanèl mwen an deja No Drama sa son lòt mouvman men sou chanèl mwen an featuring nap gen nou ka toujou wè on featuring mwen ma Dave Tog e nou gen pou n gen featuring mwen ma G-kalash tan dout lòt atis wè sa m di w sa vle di men featuring sou chanèl pa m nan Wilwens New Team gen plizyè bagay sa ap toujou chofe malgre ou gen dwa pa ou gen dwa poko wè No Drama ap vin la men ou ka toujou wè Wilwens gon mizik m te gen la m potko pataje m pataje sou chanèl mwen an wè m ap chofe l pase pa fo jan misye sot di a nou chak gen travay pa nou n ap Nap fè nan kominote a.
E ou menm menm e kòm wap monte konsa a avèk fòs konsa èske ou gen kèk nèg kòmsi ou ta ou panse ou ta renmen fè yon featuring ansanm avè nan fiti nan nèg ki gentan kòmsi e. Bon mwen poz m ka di sa man m ta renmen fè featuring a tout nèg ki pozitif ki lwayal menm jan avèm pase m son nèg m pa m pa limite mouvman map fè a Li sifi depi nèg a lwayal li pozitif son bagay pozitis nap fè nap mache pase m pa pral di a m ta renmen featuring a misye epi m pa vle featuring a misye m pa konsa wè m pa konsa sa vle di il sifi ke nèg a nan lign lwayote pam nan nan lign dwat lan epi nou ka toujou frape pase m kan m te ka di sa yow G-kalash m pat konn G-kalash depi anvan e pandan m vin sendomeng la yow map frape ak yow gadon lwayote frè a banm la wè sa m di w menm jan an si m jwenn yon lòt frè ki gen menm lwayote a devtòg No drama yo, no drama tou vin yon fanmi. Gadon lwayote nèg yo ban mwen. Admeton m Dji Kalash ta vin di menm si m di pandan m an Frans la yo t ap site non m kòm atis ayisyen k ap fè plis bri an Frans. Dji Kalash ta di yo yo non monchè lwayote Dji Kalash te gentan ban mwen pa bezwen anyen pou sa bro. Sa rele loyal.
Yon bagay Dave ap mande nan lòt nèg yo li pa jwenn. Ebyen e sa. Bon thing man, ou ban yon bon non. E nou pap twò rete non mesye, m bezwen fè bagay la pli brèf posib m pa nan kèk bagay nou bezwen di an palan de ou menm paske ta sanble se ou k plis anvi gen kèk bagay ou bezwen di. Kèk mesaj ou vle voye pou nèg yo, M pa konnen pou pou ansyen ansyen kling ou nèg ki blo yo nèg ki pa reyèl yo. Ban m di w yon bagay mwen m pap ba w manti tout èks mouri nan nan lespri m wi papa ak nan kè m m pa kenbe ankenn moun nan kè mwen sèl sa m vle di nan Èske gèm w ta nan. renmen èske w ta renmen misye bon mizik ou an menn mizik ou an e ak tout video èske w ta renmen kòmsi misye Yow non menn m pa m pa be konn si yow m pap ba w manti menn a vle di shit. Wè chak chak echèk mwen menm pèsonèlman m pran ou pa konprann non a vle di m vin pi fò mwen menm ou pa konprann non a vle di sa pa mizik devan mizik m fè non frè m. Men si misye ta deside mete mizik la deyò sa kap pase? Yow sa e misye konnen a vle di m gen manadjè m gen tout staff mwen a vle di wè nan moman an la m pa twò ka deside pou tèt mwen paske si m te ka deside pou tèt mwen tap gen anpil snitch ki tap mouri sitou nan Santiago a la frè m ou pa konprann non. Yo non non a vle di mwen ou konnen nan sandiago a la pa a vle di shit pa yon moun pou mwen menn e mwen k gang mwen k lari isi a menn. Wè wè pou m ajoute sou sa papa no drama ap vin yon pakèt bagay deja gen moun gon nou gon ti mizik ki te kòmanse fò ti mache sou entènèt la la deja ki se no drama se klan nou an mizik sa ap vini byen rèd e san kontwole lòt bagay nou genyen la deja nou poko nou jis poko fin fè preparasyon yo pou n ka fè yo ateri men gen plizyè bagay ki la ki byen Byen byen ap vini e nou gentan aksepte vibe yo moun ki tande yo gentan aksepte yo gentan renmen yo yes sa vle di lap rive sou lari a nan nenpòt fason konn sam diw. Antouka map envite moun yo al swiv eske nou fè yon instagram pou gwoup la oubyen Yeah gen instagram no drama gang ou pa konprann non e menm sou youtube la tou ou ka tou tcheke no drama gang wè sa map diw la vle di tout bagay yo gentan klè nan bò pa nou ak Bondye nap avanse devan. Yeah antouka m envite tout moun al swiv al swiv al swiv nèg yo al ba yo sipò al tande mizik nèg yo pou nou di m sa nou panse. Yeah an menm tan map big up big drip okap kap fon gwo travay nan vil okap la wè sa map diw la m big up tout nèg yo nèt. E janm di nou an m pa konnen si nèg yo bezwen vin la pou prezante vèsyon pa yo ok men sak pase pase yo e mèsi tout moun ki tap swiv video a e pa bliye abone kite yon like kite yon kòmantè nan video a pou dim sa w panse